Etazini touye 80 timoun ak bonm yo lage sou yon lekòl primè nan peyi Iran. Pou pi piti 80 elèv lekòl mouri apre misil frape lekòl primè yo nan sid Iran pandan gen plizyè dizèn lòt ki disparèt yo toujou pa jwenn okenn tras yo, selon chif jounal anglè The Guardian pataje. Repòtè medya Al Jazeera nan Teheran, Mohammed Vahl deklare atak yo mete an dout deklarasyon Etazini avèk Israel ki te di yo t ap vize sèlman sib militè e non pa popilasyon sivil. Bilding lan ta sanble pami plizyè lòt ki kraze nèt pandan sa Prezidan Donald Trump rele gwo operasyon konba yo, mwen toujou ap li sa The Guardian ekri nan atik sa a, Paran nan zòn sa a te fèk fin depoze pitit yo lekòl samdi maten epi yo te oblije kouri retounen devan baryè lekòl la akoz bonb ki te kòmanse tonbe atravè peyi a nan atak Etazini mete avèk Israel ap fè sou peyi yo Iran. Anpil nan nou evidaman ap mande kijan fè te gen lekòl gwo jodi samdi, ebyen kite m eksplike nou, wi lekòl piblik, lekòl primè nan peyi Iran fonksyone jou samdi, samdi se yon jou regilye nan semèn lekòl an Iran. e se pa yon jou wikenn tankou anpil peyi oksidantal, nan sistèm edikasyon Iran, semèn travay avèk semèn lekòl la se yon semèn 6 jou, soti samdi pou rive jedi, avèk vandredi kòm sèl jou repo pou fanmi avèk relijyon. Eben, selon The Guardian, ki site medya iranyen yo, nan yon lekòl primè, sa yo dekouvri a se yon sèn Devastasyon total, ajans nouvèl leta IRNA rapòte omwen 80 timoun pèdi lavi yo nan frap ki te vize lekòl tifi Shajara Taebe nan vil Minab nan sid Iran pandan gen plizyè dizèn lòt timoun yo poko janm jwenn tras yo nan yon videyo k ap sikile sou rezo sosyal ki ta montre moman imedya apre frap la Lafimen ap leve nan mi ki boule yo pandan debri gaye tout kote. Plizyè santèn moun te rasanble sou plas. Kèk ladan yo te parèt boulvèse anpil. Yo tande rèl nan fon videyo a. The Guardian di jiskaprezan li pa t kapab verifye pou kont li ni bonbadman an, ni kantite viktim yo, ni sous videyo a. Sepandan, sèvis verifikasyon FACT Name, te konpare videyo a ak lòt foto lokal epi li konkli otantisite videyo a, ajans Reuters li menm tou di li verifye imaj yo ki otantik, toujou selon The Guardian, lekòl la parèt tou pre yon kazèn gad revolisyonè yo, si chif lanmò yo konfime, bonbadman sa a ta vin pi gwo trajedi ak anpil viktim nan kad atak Etazini ap dirije jiskaprezan. Ni Etazini ni Izrayèl poko reyaji piblikman sou akizasyon Iran yo konsènan atak sou lekòl yo. Etazini avèk Izrayèl te lanse lagè sa Samdi maten, Donald Trump anonse li kòmanse sa l rele gwo operasyon konba kont Iran epi li ankouraje pèp Iranyen an leve kanpe pou pran kontwòl gouvènman nou. Etazini deja ogmante prezans militè l nan rejyon an pandan semèn ki sot pase yo nan preparasyon pou atak la. Dènye fwa Etazini ak Iran te echanje gwo atak dirèk, se te nan mwa jen 2025. Sa te debouche sou yon lagè 12 jou ki te lakoz gwo pèt pami sivil yo, dapre Ministè Lasante Iran. Konfli sa a te fè plizyè milye sivil mouri oswa blese. e li te domaje enfrastrikti piblik nan peyi a, atak sa a tonbe nan mitan negosyasyon diplomatik ki t ap fèt ant Etazini avèk Iran anba medyasyon notamman peyi Oman. Kiyès ki teworis? Se pa yo menm! Kiyès ki teworis? Se pa yo menm! Paske se yo menm ki genyen zouti pou defini oubyen redefini sa k rele le terrorisme. Paske se yo menm ki genyen gwo machin medyatik entènasyonal oksidantal ki pou fè pwopagand pou yo pou di sa k rele teworism. Se yo menm ki deside mete etikèt sa sou ou e retire l lè yo vle. Men yo menm yo pap janm teworis paske yo se mèt lemond. Yo lage bonm. sou yon lekòl timoun ki te fèk louvri, yo gen imaj satelit, yo konnen pozisyon lokal la, men yo lage l sou lekòl la. E nou tande medya Reuters konfime ke efektivman lekòl la touche, gen pou pi piti 80 timoun ki mouri, gen plizyè dizèn lòt ki disparèt. Sa yo pa merite jije devan tribinal lakou penal entènasyonal. Apre sa fini nou pral wè Donald Trump avèk tout delenkan l yo pral viv trankilman menm jan sa te pase avèk lòt prezidan etazinyen anvan yo. Konben fwa n tande yo jije yon prezidan etazinyen pou krim kont limanite? Konbyen fwa menm anndan Etazini n tande yo jije yon prezidan etazunyen pou krim ke l te fè? Non, non, non. Yo di n se la pli grand demokrasi, se pi gran senbòl libète, mwen toujou di n se foutèz. Sa se sa Hollywood, medya vann nou men se mantò. Peyi sa a, dirijan sa yo, moun sa yo, se pi gran kriminèl ki genyen pandan dènye jenerasyon n konnen yo. Yo touye anpil moun, la prèv, dènyeman la a Trump lage misil sou bato li di ke se moun ki t ap pote dwòg pou Nicolas Maduro. E ofinal, Ministè Lajistis Etazini, lè y ap prezante dosye penal, dosye, pou Maduro devan tribinal apre yo fin kidnape li, pa t janm gen dosye dwòg ladan l. Èske n konprann sa k ap pase la a? Donk vwala, e dè paran, e mwen menm mwen di sa. M vle nou klè sou sa. Mwen pa yon defansè, m pa kwè yo bezwen sa de mwen tou, men m pap defann rejim iranyen an, se pa sa entansyon m. Mwen pap janm defann okenn opresè. Iran gen yon pouvwa, gen yon gwoup opresè. Men sa m ap di, menm jan Iran gen opresè, Etazini gen opresè pa yo tou. Si okenn peyi sou latè pa ka oze ale Etazini pou y al di bon nou pral bonbade Etazini pou mande retire delenkan sa yo sou pouvwa paske y ap touye moun, Etazini pa gen dwa, pa gen okenn pouvwa pou l fè sa tou. Se sa m vle di e m ap kontinye di l, mwen kwè l se konviksyon m. M ap denonse l, m ap redenonse l toutan paske mwen kote m soti, Istwa Ayiti, istwa Desalin, istwa esklavaj ke gran gran zansèt mwen, pa sousou yo, te grandi ladan ladann nan, m pa ka ap sipòte opresè, m pa ka ap sipòte tirani, m pa ka ap sipòte kolon. Etazini, Etazinyen yo, dirijan Etazinyen, banm di l konsa, yo se de asasen notwa. Men lemond fèmen je, tout bagay pral fini apresa, kòmsi anyen pa t janm rive. Evidaman mwen di l ankò, si Iranyen vle leve kanpe kont dirijan lakay yo, vle goumen, fè gè sivil pou yo regle afè antre yo, ke yo fè l. Men si okenn peyi pa ka debake lakay Etazini al chase Donald Trump sou pouvwa a, paske y ap touye moun lakay yo tou, oubyen pou sa yo fè lòt peyi, Etazini pa gen okenn otorite pou l al fè sa.